Mesye lapolis anvayi ba delma nan moman nap pale la mèsenè debake nan fyèf Jimmy Cherizier alyas Babekyou tout nouvèl tout detay andedan video de fòmasyon sa ebyen Vitelòm inosan nan moman nap pale la kontinye ap pran gwo fwap lapolis pa deside kanpe nan goumen yap mennen kont ti mesye viv ansanm yo e sesi se yon verite e anpil enfòmasyon ap vini jwenn nou se son de enfòmasyon konfime. Rete la tout detay tout enfòmasyon andedan videyo sa nan moman nap pale la bagay la pa piti nan ba dèlma nan fyèf Jimmy Cherizier alyas Babekyou anpil gason nan moman nap pale la atè yo pa leve anpil videyo ap vin jwenn nou pa rate anyen nan videyo sa n gen son n gen imaj tout detay tout enfòmasyon ebyen nan moman nap pale la lapolis pwouve yo gen kapasite yo kapab e yo gen volonte se e se lòd ke lapolis pa t jwenn pou te kapab goumen avèk ti vagabon pye sal viv ansanm sa yo. Nan moman n ap pale la, Babekyou gen bagay nan men l, Babekyou jwenn bagay e imaj k ap vini la yo pwouve ke nan moman lapolis pa deside kanpe goumen, lapolis pa sou blag. Ebyen medam e mesye, konsènan Vitelòm inosan, pa gen Vitelòm inosan ankò. Enfòmasyon e dosye n ap balanse rapidman ansanm avèk ou se enfòmasyon ki konsène ansyen senatè Nènèl Cassy. Medam e mesye, Nènèl Cassy nan kouri e se kounya ansyen senatè a pran chalè. Menm Frantz Monclair ki te okipe pouvwa a lage Nènèl Cassy pran nan cho Aprè liberasyon sa a, rale ti chèz ba w, monte volim ou, ou pral tande detay, ou pral tande koze sou dosye Nènèl Cassy a. Menm Frantz Monclair pran nan cho nan dosye sa a. Medam e mesye gen detay, gen enfòmasyon. Byen avan nou vanse nan dosye Nènèl Cassy a, Fòk nou di w, nan komin Kenskòf, sitiyasyon an kontinye konplike. Malgre nou te tande lapolis di yo pran kontwòl Kenskòf, yo pran kontwòl Teleko e ke yo repouse bandi yo nan Kenskòf, pa gen gang k ap bay pwoblèm nan komin Kenskòf. Medam e mesye, sitiyasyon an rete ekstrèmeman konplike. Nou t ap di sa deja sou platfòm sa a. Sèt kesyon ke lapolis yo menm yo pran kontwòl Kenskòf la se pa vre paske menm jounalis nèg yo pa vle kite monte anlè a nan Kenskòf. Ann di ou fin pran kontwòl yon zòn epi ou pa vle kite jounalis monte, poukisa ou pa vle kite jounalis monte? Pou jounalis pa pran imaj? Pou jounalis pa gen kontwòl kisa n ap regle anlè a nan Kenskòf? Ebyen medam e mesye, kout bal yo ap kontinye e se gang yo kap bay pwoblèm, peyizan yo oblije ap degringole tounen kote yo te ye, paske lè yo tande lapolis te pran kontwòl kenskof, pran kontwòl teleko, yo te oblije ap kouri retounen lakay yo, ebyen menm moun sa yo oblije ap kouri degingole desann ankò. Kidonk moun Kenskòf lage nan yon lago san fen. Lapolis kontinye medam e mesye ap fè bèk atè, lapolis kontinye ap montre ke yo fèb parapò avèk gang yo. Tout sa nou t ap tande sou Kenskòf yo medam e mesye tout se te lòbi. Lapolis ankò yn fwa montre ke e pa anyen k serye yap regle nan Kenskòf, paske si dat sa a m tande gen operasyon kap mennen anlè a, dat sa a m tande blende ap monte, cha blende ap vire tounen, lame dayiti, swat, utag, prèske tout fòs yo, tout kò yo nèt anndan peyi a pase nan Kenskòf, anyen pa janm regle. Kisa k pase? Eske se gang yo ki twò pwisan pou lapolis la? Oubyen se politik pouvwa pou Kenskòf nan eta l ye a? Ankò yn fwa nèg yo bay rezon sou kesyon lajan ki te bay pou Teleco a. Ki vle di, si nou peye pou Teleco, nou pa peye pou lòt zòn yo, gang yo ap kontinye fè dezòd. Kidonk, selon enfòmasyon ki t ap sikile kòmkwa yo bay lajan pou yo te kapab rekipere Teleco, ebyen nèg yo ap bay rezon a enfòmasyon sa a. Nèg yo ap montre ke enfòmasyon sa te verite. Paske gang yo kite Teleco, e wi gang yo kite Teleco, Men gang yo kontinye ap atake divès lòt zòn nan Kenskòf. Ki vle di misyon yo bay gang sa yo fè nan Kenskòf la, li poko fini medam e mesye. Nou pran anba yon pouvwa mafya, anba yon polis ki kontwole, yon polis ki kowonpi pa pouvwa a, Ebyen medam e mesye, ensekirite ap kontinye nan Kenskòf e moun Kenskòf kontinye de men nan tèt, peyizan yo pa ka travay puiske gang yo kontinye ap bay pwoblèm nan Kenskòf. Jan nou te di w talè a medam e mesye, Nenel Cassy nan kouri, se kounya ansyen senatè a ap pran chalè. Fondasyon Je Klere, FJKL, nou tap tande enfòmasyon sa yo pandan jou yo, e gen lòt dosye, gen lòt mizajou sou rapò. Fondasyon Je Klere a ki kòmanse ap fè chimen yo. Arestasyon Nenel Cassy yon lòt fwa ankò medam e mesye, se sa k ap klewonnen sou tèren an la e w pral tande detay. FJKL, Fondasyon Je Klere, voye yon rapò bay dcpj. Fòk nou di w, se yon nouvo rapò sou yon kantite bagay ke petèt dcpj pa t genyen deja. E nan rapò sa yo presize relasyon egzak Nenel Cassy ta genyen ak Ti Lapli avèk divès lòt gang anndan peyi a. An rezime, nan rapò sa yo montre egzakteman rapò Nenel Cassy genyen avèk gang yo an Ayiti. E rapò sa rive jwenn dcpj avèk presizyon sou rezon ki fè yo dwe arete Nenel Cassy yon lòt fwa ankò. E sou menm dosye Nenel Cassy a gen Frantz Monclair ki nan kouri. E ou pral tande detay talè konsa sou dosye Frantz Monclair lan puiske nou pral kite w tande dosye Nenel Cassy a toutalè o konplè sou rezon ki fè lajistis e popilasyon an pa dwe pase yon trè sou dosye Frantz Monclair a. Ou pral tande detay. Moun nan Nip. ak moun nan Gran Sid, spesyalman moun Okay, lanse yon mouvman chas a lòm dèyè Nenel Cassy. Yo mande ansyen senatè a pou l kite Gran Sid, kite depatman Nip. E moun yo ekstrèmeman fache, presize ke bagay la ka pran yon lòt faz. Si nan jou kap vini yo la, Nenel Cassy toujou prezan nan gran sid peyi a. Medam e mesye yo presize genyen de zòn Nenel Cassy pap ka vizite e si yo kwaze avèk ansyen senatè a, se ap bwa kale. Kidonk popilasyon an nan gran sid peyi a prepare pou yo mete limyè wouj pou Nenel Cassy nan divès zòn ke l pap ka pile. Kidonk ansyen senatè Nenel Cassy anba gwo presyon nan gran sid peyi a medam e mesye. Rapidman ouvri zòrèy ou ann tande dosye Frantz Monclair avèk Nenel Cassy, mesye sa yo sipoze anba kòd, E sesi pou yon lòt fwa ankò, dosye sa poko ka fini e se kounya ki gen koze, se kounya ki gen detay, rale ti chèz ba w pou tande koze dans la République. Se senatè Nenel Cassy, misye pral nan gwo kouri, malgre ke ou konnen ke ansyen komisè gouvèneman Pòtoprens lan, Mèt Frantz Monclair te libere misye. Paske gen Fondasyon Je Klere FJKL ki mande pou ke lajistis ayisyèn remare, refouke Nenel Cassy. Paske li jije ke si lajistis kapab libere Nenel Cassy, ebyen pa dwe gen okenn dosye ki dwe kenbe kont Izo, kont Ti Lapli. kont tout lòt nèg yo paske jodi an la li klè ke Désir Venès selon FJKL, Nenel Cassy se yon moun ki gen de gwo lyen, de gwo rapò avèk de nèg ame anndan peyi an. Désir, gon videyo e yon foto ki viral sou rezo an kote ke genyen plizyè chèf de gang, Jimmy Cherizier, E m kwè Mikanò si m pa twonpe m, gen Kris la, nèg e chèf gang Ti Bwa, gen Jeff Kanaran, pou m site mesye sa yo sèlman, nèg yo t al pran plezi yo, nèg yo t al benyen, nèg yo t al pran enjoy yo lakay Jeff Kanaran nan Kanaran. Sa vle di ke pou moutre ankò Nèg chèf gang viv ansanm yo lè gen yon kou ap montre ke se yo k mèt peyi an, pa gen limit pou yo, pa gen teritwa pou yo, pa gen okenn kote ke yo pa kab ale e se si e sèlman si yo pa vle ale kote an. Selon sa ki, selon sa ke n ap gade an tèm de imaj, an tèm de videyo Desir Venesse. Se pou nou di tou jodi an, malgre E ann di nòt lapolis mete deyò pou di moun yo poko retounen lakay yo, se pou yo tann lòd lapolis nasyonal Dayiti, ebyen abitan Dèlma 30 yo, yo di klèman ke y ap retounen paske lapolis pa t janm pran okenn dispozisyon avan pou te pèmèt ke yo te mennen de operasyon kont bandi ame yo. e se pa kounya moun ki te mete yo deyò a se yo menm ki di yo retounen e lè ap retounen an pou lè sa leta ap vin di ke yo pa gen dwa retounen dezyèblnes se pou nou di ke pral gon veritab batay ant sitwayen sa yo ki gen dwa pral melanje avèk bandi ame yo kont la polis si yo panse ke yo pral vin mete moun yo deyò dezyèblnes se pou nou di ke sa ki gen la kòm batay lan. Sa gen la kòm reyalite a Desduvenes, bagay la konplike e l vrèman konplike. E gen ansyen kolonèl Himmler Rébu, li kritike lapolis paske l di lapolis pa dwe antre nan jwèt, nan mete nòt deyò e pou di moun pa retounen. Sa se travay gouvèneman, sa se travay KPT, Lapolis la pou l te mennen dè operasyon, pou l fè yon travay teknik. Lapolis pa dwe ap rantre nan batay kominikasyonèl avèk bandi ame. E li twouve ke se yon erè grav ke lapolis la li menm li fè nan pwen sa a. Désir Venès. E san n pa bliye Désir, Task Force e Primature lan, li kontinye ap frape chèf gang Izo. Ti lapli nèg yo anba nan vilaj de Dye nan gran ravin paske yo kontinye ap lage dron Désir Benes kòman nèg yo mon frè? Mes personnes nou bel e byen anfom trè kontan poum kwaze maten an pou dezyèm epizòd an enfòmasyon pou zanmi entènot yo men mes personnes pa gen pyès peyi nan mond lan leta ki gen konpòtman ni fig ni rezen kapab bay rezilta Leta ke nou gen la a anndan peyi Dayiti, se yon leta mi fig mi rezen, li pou ensekirite a, li kont ensekirite a, te mèt ou wè yo pran de dispozitif, yo fè de deklarasyon pou okipe yo. Pa anba, yo pale avèk gang yo, yo di gang yo, ou te mèt wè, n ap soti nòt, ou te mèt wè n ap fè deklarasyon, pa okipe nou, Kòm, fòk nou pran desizyon sa yo pou n pèmèt ke popilasyon an konprann bagay la on lòt jan, pou yo pa pou yo pa vreman jistifye si nou nan gang, yo pran de yo pran yo yo yo yo pran desizyon sa yo. Men se pa paske yo vle kwape gang vre Blaise Person. Lòt enfòmasyon ke w dwe konnen zanmi entènot, batonye, lòd, avoka, Ban Pòtoprens kouri avèk bann Bawo Pòtoprens la kouri avèk bann Premye Minis Aly Didier Fils-Aimé. Aly Didier Fils-Aimé te rele bawo manb bawo Pòtoprens yo pou yo ta chita diskite sou referandòm konstitisyonèl la, enben mesye dam yo ki fè pati bawo a yo deklare ke peyi a pa pare pou mòd referandòm ki ap pale la. Alix DJ Fizeme ap jwe Divers que des ongles Blaise Personne zanmi entènot pou l vini yon veritab Ariel Henry. Exact menm pi mal menm menm pi mal Désir. Ou menm ki ap gade ki ap tande ou konn kisa Ariel Henry te devni andan peyi a le super chef le roi des rois Nèg ki te gen tout pouvwa, li te prezidan, premye minis, minis enteryè, li te direktè jeneral lapolis, ebyen se sa a ke Alix Didier Fils-Aimé, sektè prive dè zafè lan, ap aranje pou l fè. Anpil moun te panse yo t ap wè Tonton Nwèl, ebyen yo tonbe nan wad dèyè l avèk sektè prive dè zafè. M pa konnen èske m twò prese, Blaise Peterson. Jiskaprezan se Sektè prive dè zafè la, li ki gen tout mayòl la nan men l. Li ki gen tout pouvwa nan men l. Yo gen de tèt egzekitif yo. Yo gen de tèt egzekitif yo. Nou t ap goumen pou nou te gen yon gouvènman aleta bisefal, nou genyen l. Enben, Sektè prive a pran pou lede. Se yo menm k ap kòmande laprezidans avèk Laurent Saint-Cyr. Se Alix Didier Fils-Aimé kòm premye minis. Ann ese tonton gade. Nan premye moman yo, lapolis pa t ka bay rezilta. Se te di ke pwoblèm nan se te direktè jeneral lapolis ki te la a, Normil Rameau, byenke s on voryen, s on nèg ki vin la a ki bay plis tèritwa, se nèg ki vin la a ki kite bokou plis polisye mouri sou ponyèt li, se nèg ki vin la a li vin jwenn yon ansanm materyèl ki te la pou te sèvi lapolis an li bay gang mete dife nan tout a avèk direktè depatimantal li yo. Nan Latibonit tou senpleman gen 5 nan blende sa yo pase anba flanm zye malgre yo te ensifizan pou nivo depatman Latibo pou pou peyi a e depatman Latibonit. Men jodi a Jonas Andre Vladimir Paraison se zèl kat Alexis Jefizeme pou ki rezilta? Alò li ka di ke li fè gwo pwen paske l pèmèt Didi nan Kenskòf ap plenyen malgre Didi nan Kenskòf di se peye yo peye l men l dakò ke nèg li yo vin pantan sou lapolis, lapolis pete plizyè ladan yo e lapolis pran plizyè zam pou li malgre l di l pral rejwenn yo ankò. M pa ka di l manti Si nèg ki nan leta negosye avè l, yo voye lajan ba li, yo gen dwa di l pa enkyete l pou zam yo, y ap revoye l ba li ankò. Si nèg nan sektè prive a k negosye avè l yo, yo kab revoye zam yo ba li. Men de fèt, w ap dakò ke direktè jeneral lapolis la, komisè Gauthier,